Tande m ak anpil atansyon pou n pa di m ap pwomote gang. Kounye a la, tande sa k vin dèyè a. M di, Foli chèf, foli kolonèl pa fè m bliye si Kris wa. Nou tèlman rebèl, nou adore estati olye n louwe Kris la. Daprè konsta m, gang yo miltipliye aprè depa an Minista. Ou mèt ou Pòtorik, gason, timoun douzan depi l gen zam ka rele w piti sa.

Al ouvri ka nou kounya pou w ka jwi tout avantaj ki gen nan pwodwi li yo. Ti mesye sa fè m plezi paske nou reponn avèk envitasyon mwen e m panse se premye fwa ke nou pral pase nan show dekouvèt pou talan ke nou genyen mwen menm pèsonèlman m verifye mwen wè donk mwen wè bon se solèy la ki tap chavire sou mwen si tout fwa m pa ta envite nou mesye nan emisyon sa donk m ta renmen nou prezante nou bay piblik la dabò.

M konn wè pafwa nèg yo ap rele tèt yo Goat e Goat yo ki se kabrit yo gen kòn, èske nan sans sa? Non, se pa nan sans sa, ok. Alò, e non manman m a papa m te ban mwen, non an se Wenchèl, la famille Branchdom, ok, Wenchèl e Branchdom. E, alò nan sans m sot de kòn nan, se jwè m di w lan, bon m pa konnen. Nèg yo mete yo jwe swa nou. Vrèman, wi, vrèman, de kòn nan pa vizib.

Kòrèk e an ale non prezante moun yo kiyès pou ye menn. Ya ya ya ok yon gwo salitasyon a animatè Ricardo e yon gwo bout tonton salitasyon tou a staff Zenglen Imaj Medya pli preziseman fanatik kap swiv yo tou ki kontribye ki vin fè famiy Zenglen Imaj la. Mwen menm mwen se Pierre Starlerick Magique Avan m te pyè star Lyric Magic, fò m di nou klè, mwen te gen yon karyè ki te kòmanse legliz. M te sèlman frè Stashi. Stashi a se prenon m e non de fanmi lan se Paul. M pa fèt Lèzanglè, men m grandi Lèzanglè e se sa k fè m ka di m plis moun Lèzanglè ke menm moun Lèzanglè. Paske edikasyon familyal, tou sa, tout sa m resevwa se nan komin Lèzanglè a. Gras ak ti madanm sa yo rele Madan le fè n lune ok. Bon bagay e mesye poukisa nou fè chwa de yon mizik sitou tandans rap la kisa ki mennen nou la kisa ki voye nou la paske lè ke nou leve souveman nou te konn tande chansonèt nou tande konpa nou tande rege e poukisa nan tout sa ki gen se mizik dabò apre sa se rap ki vini deyèl. Bon, alò, e, pou m fini pa reponn yon kestyon konsa, paske mizik se, tankou jan frè a te di l non mizik, mizik se anbisyon l, e, posesyon l, an menm tan pwofesyon l tou. Konprann? M sonje alepòk de lekòl Kayemè, e, tèks nou te konn ap ekri pa t ko gen fon e fòm. Èske w konprann? Men, pa kont ke nou renmen l, konsa m vle di w la, menm lè li pa t ko vrèman gen yon sans non. Ou konprann? Men n te toujou kenbe l. Èske w konprann? M te toujou kenbe l. E kounya se menm travay sa yo ki vin fèt kounya sou yon beat. Natirèlman. Ou konprann?
E beat, pou m respekte beat, fòk beat la ta gen menm enpòtans a manman m. Ok? Alò, jan m respekte manman m nan, se konsa m respekte beat la. Si beat la pa manman m, m pa ka respekte l. Èske w konprann? Ok. Pou m met yon ti bagay anplis sou sa konfrè w lan di an, koyekipye m, Deconne.

Rap, nou chwazi rap, se sa ke Deconne pat soulinye, li pran mizik an plen, ou chwazi tandans mizikal. Nou chwazi rap paske rap li se revolisyon. A travè rap, nou ka wè ke 52 zan rap gen la, se plis sou sa yo pale de li. Yo di ke rap se revolisyon black. Se tandans sa yo itilize pou yo fè vwa yo pase. E lè nou ap rap, e lè nou ap rap ou ka wè nou fè tout emosyon nou pase. E se san voulwa nou vante an fèt. Nou fè, nou fè, nou fè tout emosyon, tout raj, degaje tout enèji. E tout sa ki deranje nou, nou itilize rap pou nou fèl pase. Pandan w di sa, m sonje dènyèman w t ap fè m tande yon mizik ke w apenn ap sòti la.

Se paske se sèlman nou menm, se menm nou menm lan an fèt, yo itilize kont menm nou menm lan pou fè abi a menm nou menm lan. M pa konnen si ou klè. Ok.
Yo itilize menm nou menm lan pou fè abi a menm nou menm lan. Ok. 6 19, 6 19, se 6 lan li jwe wòl viktim geto yo. Ok.
E 9 lan se oligak kowonpi ki ap ofri nou zam. ki ap fè nou tout tip de òf pou yo kapab fè nou viv yon bote, yon bonte an fèt, anndan yon malte, bon m di l konsa, ekskize, anndan yon movèzte, m di l konsa de preferans. Se ki sa l ye? Anpil fwa konn gen jèn ki tante reziste men malerezman ki mouri. Men ki di ke diyite yo, yo pap vann li. Yo pap vann li pou pyès monnen, yo pap fè bese tèt yo akoz ke yo ap ofri yo ti biyè, yo pral chwazi detwi pwòp san yo.
Ebyen ya, se egzanp sa ke m pran, mwen chwazi viktim de sistèm nan pou m fè pase mesaj sa. Se pa ofri m zam antan k Ayisyen parèy mwen, pou m konbat k pwòp Ayisyen parèy mwen an ki pral lesansyèl lan. Lesansyèl lan se mache an kòm e an kò ansanm avèk nou, jan ke nou te gen lejand nou an ki se L'union fait la force, si nou kenbe menm lejand sa a, petèt nou ka avanse pli lwen. Trè byen. E mizik sa li pa ko sòti paske siman anpil moun ap tand mizik sa pou yo tande ki pawòl ki gen ladan yo men. Monchè
jan Deconne sot di a nou pa renmen vante tèt nou. Nap sèlman kite a moun yo pou yo swiv, yo tande e apresye e ba nou ni le ni la kritik tou paske se de sa raj nou nouri pou nou pwodwi tou.
Ok.
Trè byen.